Ok se manje yo manje misye. Donk se fanmi tifi a t manje misye. Joe mesi pou dosye a. De bonne source. Tout sl bagay wap tande se rati e rumeur. Map dan sa se papa papa misye menm konfime li e aktyelman la grand loj dayiti grand loj dayiti kounyea kounyea papa misye ok Lionel Benjamin etanke venerab Antanke Veneram ansanm avèk tout lòt granmèt nan Gran Nò Dayiti kounye a, yo voye chache kadav la an Frans, mete kadav la kounye a pou y al antere misye an granmoun. Lè yo do antere misye an granmoun, pou y al ranje kadav la. Donk ki vle di ke se yon dosye a swiv, se pa yon dosye k ap fini kounye a. Se pa yon dosye k ap fini kounye a. Paske yo pral ranje kadav la. Se trè trè konpli. Misye se tiye yo tiye misye. Sa se Jhon m di la e rezon Jhon m tap isit maten an rezon se ke misye te imilye ti dam nan ti dam ki chantez la ok li te imilye tifi a an piblik ok donk ki vle di ke kounye a fanmi tifi a tout tifi a kounye a yo vanje misye tou an piblik ou a konprann misye te imilye tifi a sal non tifi a imilye tifi a an piblik donk kounye a kounye a tifi sa yo fè kounye a yo kite yon bon tan pase kounye a kounye a yo vanje misye tou an piblik sa vle di tout nou wè misye sot tonbe l mouri E menm jan an tou, tout moun te chita nan televizyon tap gade misye tap imilye tifi an. Menm jan tout te chita ap gad misye e tap swiv, yo wè misye kap imilye tifi an nan televizyon an, e se konsa tou tout moun tou asiste misye mouri an piblik. E se sa, donk se yon bagay ki byen kowòdone, ki byen planifye. Menm lòske misye te mande eskiz, daprè daprè lèzon di, m di byen daprè lèzon di, eskiz la te vin parèt two ta. Ki vle di eskiz misye a te vin parèt two ta pase mal la te Ki vle di ke mal la te deja fèt deja Ou konprann Jewòm ta ap di w maten an Lè w wè yon nèg ou kòman dirè je ou wè yon nèg Misye kreten anpil Misye te yon gran vedèt li te vre an vre m dakò m aksepte sa Men misye pa entelijan Misye ti misye ti moun anpil nan lespri l Paga moun yon nèg pa fè. Ou pa imilye fanm pou yon pou fanm. Ou byen ou pa imilye yon fanm pou yon lòt fanm. Ou pa janm fè bagay sa. Se yon bagay ki grav, ki terib. Ou pa fè bagay konsa. Gason ki gason, ki gen tèt, ki entelijan pa p fè erè sa. Ou konprann? Paske tout fanm se fanm. Ou konprann? E Jewòm t ap di w maten an tou, ou la? Jewòm t ap di w maten an tou, ou pa bezwen e yon lòt ki di ke menm jan misye t ap imilye tifi a, tifi a malere, li pòv, li malerèz la, men bòbòt li pa t malerèz. Ou pa konprann? Li te malerèz e sa misye te vin nan bòp tifi an. Wè apre mi wè wè misye fon bon misye fè daprè sa m tande misye fè nenpòt 6 ou 7 a tifi a wi. Misye fè 6 a 7 a tifi a, li imilye l an piblik epi l al marye avèk yon lòt ti dam nan Miami Florida. Yon dam ki ansent lan. Ou konprann? Ou pa fè bagay konsa. Wout vale moun ki ansanm, wout a fè 20 an ak yon moun, 40 an ak yon moun nou pa ka viv, tout moun fè wout yo. Men nèg ki a fè al monte rezo sosyo, al imilye lòt la, ou pa fè bagay konsa. Ou pa fè bagay konsa, ou pa fè, e misye pa entelijan ditou, men sa k kraze misye. Afè y ap di w lòt, tout lòt pale w ap tande moun ap di, zanmi ap di, lòt bagay ap di, tout se bullshit. Ok papal son mason ke li ro grade men papa misye maten an la men papa misye nan grand loj dayiti jodi dimanch jodi a 16 jodi a dimanch 16 se gran kounye an se gran steni kap fèt la se gran teni kap fèt la potoprens nan grand loj dayiti sou dosye ti nèg la ok gen nenpòt 3 400 mason la ki reyini ou ansanm la avèk papa a papa ki son fwa mason ki son venerab papa misye rele lionel benjamin ki son venerab tou Ansyen chantè, ansyen atis epi venerab lòj. Ok. Men konprann yo kon misye t antò. E sa yo di nan lavi wi. E sa yo di pa gen moun ki pa, pa gen moun ki imòtèl devan larezon. E pa manti non. Pèsòn nèt imòtèl devan larezon. Se sa nou montre tout sa w fè, fè bagay pou gen rezon, fè bagay pou w pa antò. Paske depi w antò, e w ap viktim. W ap viktim.